Byenvini nan 40 jou konsekrasyon avèk pastè Max Désir kote nou pral li labib pandan 40 jou de lendi jiska samdi kòmanse 15 fevriye rive dimanch pak 31 mas siw chwazi pou ale nan vwayaj sa avèk nou wap gen pou chwazi pou evite omwen yon bagay ki satisfè kòw pou konsantre sou nouri lespriw. Ann li Bib la. Jou 40, Jan chapit 20 Nan dimanch maten byen bonè, li pa t ankò fin jou, Mari moun Magdala a al nan kavo a, li wè yo te wete wòch ki te fèmen bouch kavo a. Li kouri, li al jwenn Simon Pyè ansanm ak lòt disip Jezi te renmen an, li di yo, Yo wete Senyè a kote l te ye nan kavo a. Nou pa konnen kote yo mete li. Pyè pati ansanm ak lòt disip la, y al nan kavo a. Yo t ap kouri ansanm, men lòt disip la t ap kouri pi vit pase Pyè. Li rive bò kavo a anvan li. Li bese pou l gade anndan an. Li wè bann twal fen yo te fè yon pil atè a. Men li pa antre. Lè Simon Pyè rive dèyè l, li antre nan kavo a. Li wè bèl twal fen yo anpile atè a, ansanm ak yon mòso twal ki te mare tèt Jezi a. Men mòso twal sa a pa t menm kote ak bann twal fil yo. li te vlope apa yon lòt kote. Lè sa a, lòt disip ki te rive bò kavo a anvan an antre tou. Li wè, li kwè. Disip yo pa t ankò konprann sa ki te ekri nan liv la kote yo te di Jezi te gen pou l leve soti vivan pami mò yo. Apre sa, Tou de disip yo tounen lakay yo. Mari menm te rete deyò a tou pre kavo a. Li t ap kriye. Antan l t ap kriye konsa, li bese tèt li pou l gade anndan kavo a. Li wè de zanj Bondye abiye tout an blan chita kote yo te mete kò Jezi a, youn nan plas tèt la, lòt la nan plas pye yo. Zanj yo mande li, Madanm, poukisa w ap kriye konsa? Li reponn yo, Yo wete senyè mwen an, m pa konn kote yo mete li. Lè l fin di sa, li vire tèt li, li wè Jezi ki te kanpe la, men li pa t rekonèt si se te Jezi. Jezi mande li, Madanm, poukisa w ap kriye konsa? Ki moun w ap chache? Mari te menm kwè se te mèt jaden an, se poutèt sa li di, Mèt! Si se ou ki wete l, di m ki bò w mete li, m a va l pran li. Jezi di li, Mari. Mari vire bò kot Jezi, li di nan lang ebre, Raboni! sa vle di, Mèt. Jezi di li, Pa manyen m, mwen poko moute al jwenn Papa mwen. Men ale jwenn frè m yo, di yo m ap moute bò kot Papa m ki Papa nou tou, Map moute bò kot Bondye m ki Bondye nou tou. Se konsa Mari moun Magdala a al di disip yo, Mwen wè Senyè a! Epi li rakonte yo sa Jezi te di li. Menm jou Dimanch sa a nan aswè, disip yo te reyini nan yon kay. Yo te fèmen pòt yo ak kle paske yo te pè Jwif yo. Jezi vini. li kanpe nan mitan yo, li di yo, Benediksyon Bondye sou nou tout. Apre l fin di yo sa, li montre yo de pla men l ak bò kòt li. Disip yo pa t manke kontan lè yo wè Senyè a. Jezi di yo ankò, Benediksyon Bondye sou nou tout. Menm jan Papa a te voye m lan, se konsa m ap voye nou tou. Apre pawòl sa a, li soufle sou yo, li di yo, Resevwa Sentespri Moun n ap padone peche yo, y a resevwa padon vre. Moun n ap refize padone, yo pap resevwa padon. Men, twouve Toma, youn nan douz disip yo ki te rele Jimo, pa t la avèk yo lè Jezi te vini. Lòt disip yo di li, Nou wè Senyè a. Men Toma reponn yo, Si m pa wè mak klou yo nan pla men l, si m pa mete dwèt mwen nan plas kote klou yo te ye an, si m pa mete men m nan bò kòt li, mwen pap kwè. Yon semèn apre sa, Disip yo te reyini ankò anndan kay la. Fwa sa a, Toma te la avèk yo. Tout pòt yo te fèmen ak kle. Jezi vini, li kanpe nan mitan yo, li di, Benediksyon Bondye sou nou tout. Apre sa, li di Toma, Mete dwèt ou isit la. Men, gade men m yo. Lonje men ou, mete l la bò kòt mwen. Wete doutans nan kè ou, kwè tande. Toma reponn li, Senyè mwen, Bondye mwen. Jezi di li, Koulye a se paske ou wè m ki fè ou kwè? Benediksyon pou tout moun ki va kwè san yo pa wè mwen. Jezi te fè anpil lòt mirak ankò devan disip li yo, men, nou pa ka rakonte yo nan liv sa a. Tou sa ki ekri nan liv sa a, mwen ekri yo pou nou ka kwè Jezi se Kris la, Pitit Bondye, pou lè nou kwè a, nou ka gen lavi nan li. Mèsi paske w pran tan pou anrichi fondasyon biblik ou nan Pwovèb 4, vèsè 7, Chache gen konesans, se premye bagay yon nonm lespri dwe fè. Nenpòt kisa ou ka genyen, bay li pou vin gen konprann. Jiska pwochèn fwa, mwen se Pasteur Max Désir.